La sosyete koman nou ye janw komanse gadel nan ekran sa se ansyen depite Alfredo Antoine ki apèn jwenn liberasyonl la kote ke li te prezante devan pakè de pò o prens jodia la ebyen Alfredo Antoine jwenn liberasyon li rete tann nou gen son ak imaj nou pral edew swiv koman sa ye. E toujou sou aktyalite yo gen gwo tansyon toujou nan baz Jeff Canaran aprè lapolis, mèsenè yo, polisye snaypè yo pran desizyon pou eradike bandi viv ansanm yo nan Mirbalè pou kouwèl ye la nèg Canaran nèg Jeff Canaran yo pa gen kote pou yo mete kò yo rete tann ou pral swiv kòman sa ye e aprè sa toujou sou aktyalite yo Ebyen gen anpil anpil bandi ki tonbe la ki pran nan bwa kale nan kenskòf, se polisye swat yo ansanm avèk polisye udmo yo ki fizye tout bandi sa yo jodi a la nan gwo operasyon gwo batay ki sot genyen la antre bandi yo nan kenskòf ansanm avèk fòs de lòd yo pou te kapab rekipere komisarya kenskòf lan rete tann nou gen son nou gen imaj ou pral jwenn plis detay. E aprè sa pou nan entènasyonal lan kòman tansyon yo ye la la sosyete ebyen genyen asosyasyon endistri yo an repiblik dominikèn kap monte volim prezidan dominiken an Luis Abinadel pou etranje yo presizeman imigran ayisyen yo la sosyete asosyasyon endistri yo fè rekòmandasyon pa bò kote administrasyon Abinadel lan pou bay etranje yo papye paske yo menm Yo bezwen mendèv ayisyèn nan pou travay pou yo. Gen detay ou dwe konnen. E apre sa pou nan peyi Etazini genyen ansyen prezidan ayisyen an Michel Joseph Martelly ki pa nan byenere kote ke yo kenbe Michel Martelly nan ayewopò Miami an. Pou kouwè l ye la Martelly pa nan byenere. Gen detay ki pral vini. E genyen toujou nan peyi Etazini arestasyon majistra Newark nan New Jersey an par le fè ke daprè administrasyon an li tap konteste kont yon seri de desizyon ke otorite federal yo pran. Pa rate menm yon segond ou pral swiv kòman sa ye. Avan menm nou ba ou tout detay sa yo li enpòtan pou nou pran yon ti tan pou nou salye w e remèsye w ou menm ki pran san w ki pran tan w ki branche Planet Enfòmasyon nan moman sa nap di w byenvini ou lakay ou. Mèsi paske ou branche Planèt Enfòmasyon, mèsi paske ou toujou konekte ansanm avèk nou, depi gen nouvèl se branche Planèt la pouw pran detay yo. San twòp kòmantè, kite n rantre byen vit nan detay. La Société pou an Repiblik Dominikèn, nou ap ba ou detay yo la, kite nou diw kòman sa ye e enfòmasyon sa nap ba ou an li sòti dirèkteman Pa bò kote medya dominiken Listín Diallo, ebyen sitiyasyon an toujou sere e konplike pou konpatriyòt nou yo lakay vwazen an, konpatriyòt yo pa nan byennere, kote ke nou ap gade nan plizyè ti bout videyo ki viral atravè rezo sosyal yo, etandone videyo yo pa pou nou, nou pa kapab poste yo konsa, ebyen. genyen nan plizyè biznis chinwa yo, chinwa yo kòmanse ap plenyen pou an Repiblik Dominikèn yo pa jwenn mendèv ayisyèn nan ankò e ke plenyen an kòmanse. Genyen ki menase pandan anviwon 15 jou pou ta fè grèv e si sa pa chanje genyen ki menase pou ta menm fèmen pòt yo. Donk sitiyasyon an kòmanse sere e difisil, genyen yon lòt biznis ankò n ap gade nan Duarte ajan imigrasyon yo tal arete ayisyen ebyen gon pakèt dominikèn ki t anndan yo mete ayisyen yo dèyè ebyen se yo menm ki mare goumen avèk ajan imigrasyon yo se kouri ajan imigrasyon yo kouri sa ki ta vle di malgre jan sa ye sitou dominiken ki konprann ayisyen yo dominiken ki benefisye de mendèv ayisyèn nan yo menm yo stil toujou kont fason depòtasyon yo ap fèt lan. Ebyen, genyen yon lòt gwo zotobre la, yon lòt sektè ki frape Abinader la pou dosye Ayisyen yo. Daprè jounal dominiken Listin Diario, Association des Industries de la République Dominicaine ap monte volim Abinader. L'Association des Industries de la République Dominicaine ap soulinye enpak negatif politik migratwa Prezidan Abinader lan genyen sou plizyè sektè de pwodiksyon an Repiblik Dominikèn. Gen prezida asosyasyon sa ki se Julio Brache. Li estime ke pwosesis ki ta pi adekwa se regilarize san papye yo ki gen pou wè ak sektè travay lan. Dapre Julio Brache, Luis Abinader ou di mwens, gouvènman dominiken an atravè imigrasyon sipoze bay tout etranje ki ilegal e kap travay papye paske anpil sektè kote moun sa yo ap travay yo gen bezwen yo li pran egzanp li vini avèk plizyè egzanp pou montre ke tout moun ki gentan nan peyi a kap travay yo ap ede peyi a kanmenm e ke lè yap travay ilegal lan gouvènman se lajan ke lap pèdi donk. Kèlkeswa fason an, lè yo arete etranje a, yo arete Ayisyen an pa egzanp, yo voye l ann Ayiti, l ap retounen ankò e ke gouvènman an pèdi tan, gouvènman an pèdi lajan, gouvènman an pèdi anpil anpil. Yo fin pran moun nan voye l nan peyi l li retounen ankò, Donk li pral rekontinye ap travay ankò. E si yo te ba l yon ti bout papye, donk gouvènman an ta pral pran taks sou moun sa a, li ta pral pran taks sou anplwayè l lan, e lè sa a, leta dominiken t ap fè anpil lajan. Se sa k fè, yo ekri Abinader, yo mande Abinader pou regilarize Ayisyen yo. Donk sa vin fè la yon dezyèm sektè la sosyete kap monte volim nan nan san sa genyen. Premye sektè an se Akoprovi ki se òganizasyon ou di mwen sektè ki rasanble tout òganizasyon ki gen pou wè ak konstriksyon e dezyèm sektè an la se asosyasyon dèzendistri. E apre sa pou gwo zotobre nou wè ki ale nan menm sans sa, genyen minis travay dominiken an Eddy Olivares, e apre sa genyen tou e ansyèn premyè dam repiblik dominikèn, youn nan ansyèn premyè dam yo, an palan de ex epouz Leonel Fernandez la. Donk tout otorite sa yo la ap monte volim nan e ap mande Luis Abinader pou w ta fè e pou w ta di yon bagay sou koze Ayisyen yo. Ou menm ki an Repiblik Dominikèn, vizavi de jan ou wè tansyon an ye, ki sa n panse? Eske gouvènman ap tande moun sa yo? Eske moun sa yo se pa wòch y ap tire nan lanmè? Eske gen espwa? Ann pale. E apre sa, lòt nouvèl toujou sou aktyalite yo, lasosyete, ebyen, pou nan peyi Etazini, genyen majistra Newark lan nan Eta New Jersey, An parlan de ras Bakara ki jwenn arestasyonl. Yo arete Bakara nan moman li te nan kontestasyon kont yon sann de detansyon ke ajan federal yo mete nan vil Newark lan. Ebyen pandan li tap manifeste konsa li te gen yon pot vwa nan men li, li tap pale, li tap pwononse yon seri de pwopo kont administrasyon an, ajan federal yo vini, yo aretel. Malgre li se yon ameriken, malgre li se yon otorite ki eli, ebyen li menm tou li jwenn arestasyon l pou kouwè li la, li nan detansyon. E apre sa, toujou Ozetazini gen ansyen prezidan ayisyen an Michel Joseph Martelly ki pa nan byenere kote ke Michel Joseph Martelly tap kite Etazini Li ta pral patisipe nan antèman yon pwòch li. Ebyen, an pasan misye nan ayewopò entènasyonal Miami an la sosyete, ebyen, otorite yo mete lapat sou Mateli. Pa bliye, Mateli sa se youn nan nèg e Non sèlman gon pakèt akizasyon sou do Mateli, koze sanksyon, koze akizasyon Mateli ki nan konkòda avèk gang teworis yo an Ayiti, Mateli ke yo rele parenn, gon pakèt an pakèt akizasyon ke yo depoze sou do Mateli, san konte yon seri de Ayisyen ki konsekan, ki konnen ki pòt pou y al frape, ki depoze plent nan plizyè e kou de jistis nan peyi Etazini kont otorite sa yo. M sonje nou konn di sa wi sou platfòm nan. Si n sonje sa k te pase majistra Lèziwa e ki pou kouwè l ye la k ap bwè prizon. Kote ke lè l te majistra li te bat yon moun. An Ayiti. Ebyen, gen yon fanmi moun sa ki t al pote plent pou li Etazini. Misye annik rive Etazini, moun nan al mache dosye a. Yo arete misye, misye gen yon pakèt lajan amand l ap peye, dedomajman. Ebyen se menm jan pou nèg Mateli yo. Gen yon pakèt plent ki depoze kont yo. Ebyen, pou kouwè l ye la, dapre premye eleman de enfòmasyon yo, yo poko tèlman detaye Sou sa, yo kenbe Mateli nan ayewopò a. Nou pa konnen eske yo ta tou depote l. Depote l, voye l vit jwenn. Kòm li ta tou vin gang tou. Pase, si tout rapò yo depi sòti nan Nasyon Zini, pase Etazini, pase Kanada, pou yo di w Mateli se li menm ki parenn nan, ki fòme plizyè baz gang an Ayiti, k ap fè nèg yo jwenn mwayen e minisyon, donk voye l vin jwenn nèg li yo. Antouka. Men, se la tou. Nap poze gwo kesyon sa la sosyete. Sa vle di malgre Etazini te sanksyone Mateli, Mateli te kache la Etazini toujou? Epi yap ede Ayiti wi frèm. Lòt nouvèl toujou, lòt enfòmasyon ou dwe konnen la sosyete, ebyen avan menm nou ba ou dosye Mirbalè an, avan menm nou ba ou dosye Kenskòf lan kote ke Premye eleman enfòmasyon yo fè konnen se nenpòt 35 bandi ki tonbe, ebyen genyen ansyen palmantè ayisyen an Alfredo Antoine ke nou tout konnen dcpj te arete li depi nan dat vandredi ki te 4 avril lan, ebyen Alfredo Antoine finalman jwenn liberasyon l. Nou gen son yo la, nou gen imaj yo la, Alfredo Antoine te prezante devan pakè de Pòwoprens jodi a, gen yon ekip avoka ki te prezan pou ta al plede pou Alfredo Antoine, gen patizan li yo tou ki te prezan. Men n ap presize pou Alfredo Antoine, dcpj te arete l paske yo jwenn, non sèlman lè yo te arete l lan, yo t al fè fouy, yo te jwenn yon pakèt, yo te jwenn nenpòt 9 telefòn an posesyon Alfredo Antoine, yo te jwenn zam. Ebyen, rapò dcpj te fè konnen Alfredo Antoine nan konkòday avèk Viv Ansanm, Se youn nan bòs yo, youn nan patwon yo, ebyen men kounya yon jij libere l. Pandan kèk minit, ann swiv kòman sa ye lasosyete, n ap retounen.

Si yo menm yap mennen enfòmasyon sou lèkèl yap fè fòm kèk DCPJ a, yo pa gen fondman pou yo. Paske yo konnen. Donk ou konstate komisè gouvènman an ap bay Alfredo yon tretman favè? Efektivman!
Poukisa l pa tande l nan grand sal la pou menm pou tout moun kapab tande sa yo repwoche l? Poukisa li oblije antre nan yon biwo epi kadnase biwo, fèmen biwo? fè nan biwo pèsonèl li epi fè djèl avèk avoka ki ta vle tande odisyon an, se pa yon afè patikilyè ki konsène kesyon pwoteksyon e dignite de lanfan, ou konprann, yon bagay ki konsène la fami, ou konprann? Si se yon bagay ki konsène la fami, la dignite de lanfan, ou pa oblije bay yon atansyon patikilyè. Atansyon patikilyè, pwobableman ou gen yon enterè nan dosye a e nou mande popilasyon an rete vijilan. E rezon sa k fè nou yo t ap bouskile w lan? E rezon sa k fè nou yo te vle bouskile w lan? Yo te tante.
Ah ok.
Si yo te fè l, lè sa a m t ap konprann komisè a se dosye pa l l ap. Donk ki avni dosye sa? Kisa w atann pa rapò a tretman sa? Bon, pa rapò a sa mwen menm mwen genyen kòm enfòmasyon, mwen kwè dosye sa se yon dosye san zanbay, san okin fòm de pwosè, le komisè di gouvèneman dwa nesesèman achemine le dosye pa devan le kabinè denswiksyon pou le swit de dwa. Sa sa m konprann nan dosye a. Se afè yon lòt bagay, se afè pa l. Trè byen. E pa sa yo t ap kreye pou yo di. Nou konprann? Eske m te dwe di mèt kay Vewa t sal bay zam nan geto? Je suis avocat. Men m pa t avoka sa yo di a. Konprann byen wi. Sa vle di tout moun nan peyi a, yo gen dwa wi pou yo pran avoka. L'article 25 de la Constitution li klè wi. Nul ne peut être interrogé en absence d'un avocat ou un témoin de son choix. E pa sa l di mesye avoka yo? Sa vle di tout moun gen dwa avèk yon avoka. Men, se pawòl yo t ap bay. Se manti li ye. Sa Kris la di a, Kris la, yon jenn gason, yon pa jan yon bèl flannè. Lè w ap gade yon makak, ou mè se yon bèl flannè w ye menn. Yon bèl flannè tankou w, ou kite dwa bo sanvre w anfas yon nèg menn. Ou mè se yon flannè m ye, e pa mwen k mèt zam nan men w menn. Babekyou menn, ansyen polisye w ye menn. M pa t mèt zam nan men w menn. Tout lòt kap pale yo menm. M pat met zam nan men nou. E pa mwen pou n atake. E pa mwen pou n di nap tiye. E pa mwen pou n di nap anlve. Paske yon ti bagay m te di m pa nan koudeta. Mesye skira kisa n te gen nan afè koudeta. An bay koudeta kounye a m di epi Edwa Bosè pase pa nou pou l fè nap pale, fè manti. Mesye nou twò. Gade m mesye. Jodi a la a. Edwa Bosè gen pitit wi. Poutèt l pa ba l zam. Tout nèg yo gen pitit wi. Poutèt l pa ba yo zam. Yo gache avni nou. Kounya se mwen menm yo vle nou anlve vim la nati tap touyem wi monchè bon se sèl mwen pèp la gen kap ale pou li ki pa pè gang nan pou dosye kòb ameriken an pou dosye pèp la mwen mande pou bay pèp la kòb li an dola ameriken e mwen di ke fòk pèp la jwenn kòb li an dola ameriken mesye si pèp la bay nou kòb li an dola ameriken batay la fèk kòmanse pou batay sa kanpe lap kanpe sèlman Lem we pep la ale jwenn kob li nan bank yo janl depozel an dola ameriken. Mesye gon bagay mwen pa konprann. Mesye jodia la les etats unis d'amerik yo mete. Mesye la ou konvenki ke li pa ladann. Mwen menm m gen certitude ke fe reproche yo sou yo menm yap mennen enfomasyon sou lekel yap fout yo fanm ke despejia.

Li inosan. Jezi kris se te avoka li te ye. Jezi kris tap plede pou li. Enben jodi a Bondye mete l deyò. Nou pral kòmanse travay Keskòf pou Keskòf jwenn yon lòt odè. Paske kounye a la yo te fini ak Keskòf nan men nou. Bandi pran Keskòf nèt wi. Bandi pran Keskòf. Se paske nou tout ki te lidè zòn nan yo mete nou deyò. Yo mete nou deyò men Bondye ap libere. Men se non depite a te site nan nèg ki lakoz sa yo. Non. Depite a pap janm nan nivo sa yo. Paske debite a se yon moun menm si debite a ta nan kont yon moun lap peye ou pa nan kont afè paske se yon timoun ki leve slow nan lakou lakay li nan men nou. Donk se manti yo tap fè sou. Bon bagay bon bagay. Ou konn lè wap manje yon pwas yon pwason epi li gen yon ti diri peyi ladan li gen yon ti pwa fas ladan li ji men Alfredo li menm sèl lap fè yon doum ji. Nou te wè w andan nan odisyon an, kisa komisè a di l, ale pa peche ankò? Non, mwen, non, nou pa ka di ale pa peche paske l pat janm peche.

Nap avanse toujou la sosyete ak enfòmasyon yo e ou wè pou kou wè l ye la se pati nou plis renmen nan nouvèl la nan jounal lan ke nou vin ba ou aktyèlman la. Men an atandan sou dosye Alfredo Antoine nan wap kapab rive remake se yon peyi ki difisil vrèman kote ke Gon pakèt moun ki nan prizon epa dat, menm tande yo poko tande yo. E yo santi dosye Alfredo Antoine nan pliske se yon ansyen palmantè, ou konprann se nèg a kòb, se prese, prese, gon mache prese sou dosye a jiskaske gon men leve k fèt sou li, e kòmsi pou li, epi yo libere l. Sa vle di tout akizasyon ki te tonbe sou do l. Lè konsa tou m panse, kòmsi nèg yo dekouraje wi dcpj pou fè travay li. Paske, sa vle di, dcpj te mete dosye sa sou do l. La pou la, kòm m panse gen swivi k dwe fèt, men, tout swivi, si tout fwa l gen tan libere, èske vrèman l pa libere nèt? Antouka, koze yo anpil. Ann atandan, sou dosye Mirbalè an, kòman sa ye lasosyete, si w potko chita, rale ti chèz ou, chita, kite m ba ou detay yo. Ebyen, jan nou tout konnen l, anviwon 3 elikoptè te desann, nan Mirbalè, kote ke elikoptè sa yo se pat pwodwi imanitè ke yo te pote, elikoptè sa yo se grenad, se yon pakèt zam, se mèsenè, se snaypè nèg ki konn goumen ke yo pote. Gen enfòmasyon k ap sikile, nou menm nou kategorize yo nan kad rimè, kote ke yo ta di se Kolonbyen. ki fè pati de mèsenè sa yo. Etan done nou pa gen prèv sou li, nou pa kapab di se mèsenè. Men sa nou kapab ba ou, ti pis nou kapab ba ou sou dosye sa a sè ke peyi Etazini te fè yon reyinyon ak otorite kolonbyèn yo sou dosye ensekirite an Ayiti e ke otorite nan peyi Kolonbi te di yo pral pran sa an chaj dosye Ayiti an. Se sa ki te sòti ofisyèlman. Men mèsenè sa yo k ap opere nan Mirbalè an jiska prezan poko gen nòt ofisyèl ki pou ta di kiyès yo ye. Men m panse jiska prezan li pi bon toujou lè y ap opere e ke pèsòn pa konnen si yo Kolonbyen, si yo Dominiken, si yo se Ayisyen, li pi bon li rete nan kad yon mit. bandi yo vin plis pè toujou. Ebyen, mèsenè sa yo ki kòmanse opere a la sosyete, depi semèn nan la, menm wikenn pase a, anpil anpil bandi tonbe. E daprè majistra, a m toujou ap di majistra men se delege, daprè delege depatmantal lan, Frederic Océan, Gen bandi k tonbe, kò yo fè yon bò, sèvèl yo fè yon lòt bò. Gen bandi k tonbe, se gade yo gade, bout men an ret atè, bandi an poko mouri nan kouri l al tonbe lòt kote l tou ret atè a. Lòt bandi pa ka sove l. Gen bandi k tonbe, pati vant li yo fon bò, rès lan fon bò. Ekskize m si m ba ou l konsa, se konsa reyalite an ye, e malerezman, Nan ka sa nap eksplike w e nou pa kapab montre w imaj yo. Donk, fòs de lòd yo, mèsenè yo, snaypè yo, kontinye frape. E byen, pou nan dat ki se, vandredi 9 me an la sosyete, genyen, menm mèsenè sa yo mete ansanm avèk lapolis lokal, mete ansanm avèk bsap, plis sosyete sivil lan, Nèg yo frape ankò. Pou sa, otorite yo gentan konte, yo te gentan wè 4 bandi ki rete atè genyen zam M 16 ki sezi. Nan yon operasyon ki fèt kote ke nan Mirbalè Delege Depatmantal nan Frederic Océan te la, bsap lapolis te mobilize pou kontrekare.